Istwa sa nou pral gad la se yon istwa vrè, nou sèlman itilize lòt imaj pou kenbe konfidansyalite pèsonaj yo.
Aprè 22 zan maryaj, kè m te kòmanse bat fò pi plis pou yon lòt fanm. Sansasyon sa a te nouvo pou mwen paske jamè m pa t konn fè sa. Sa k pi bèl la, se madanm mwen menm ki te ban m ide fè sa, Pandan yon jou li gade m nan je epi li di, M konnen ke w renmen l anpil. Donk, ou mèt sòti avè l epi di l kijan kè w bat pou li. Fanm ke madanm mwen te vle m sòti avè l la, se te manman m. Mari l gen diznevan depi l mouri. Men travay mwen. Pitit, sousi lavi ak plizyè lòt responsablite pa t ban m tan pou m te konn al wè manman m. Yon jou, mwen rele l nan telefòn epi mwen ba li randevou pou nou ale dine nan yon bèl restoran. Manman m pran yon ti tan epi li di, Pitit mwen, ou anfòm? Bon, se nòmal pou l te etone paske l pa t menm konn resevwa yon apèl nan men m sitou alè sa a ankò. M rele l. Sa te fè kè l sote, men m te rasire l. Wi manman, m anfòm. M te jis vle pase yon bon ti moman avè w. O, pitit gason m non te sèlman? Li reponn tankou yon moun ki panse e nan rèv li ye toujou. Jedi, lè m sot travay, m pase chache l. M te on ti jan krent, men manman m te tèlman bèl devan pòt la, m pa t gen mo pou m te di l. Madanm nan souri tankou on ti zanj epi li di m, Pitit gason, mache di tout moun ke m pral sòti avè w wi. Yo tèlman kontan, yo di m yo pa ka tann lè m retounen pou m rakonte yo sa k pase. Nou ale nan on bèl ti restoran, trè kalm. E waw bel kote. Manmanm kenbem nan bra tankou se tanw premyè dam. Nou chita, mwen komanse li menu an pou li paske manmanm pa wè ekriti yo twò byen. Pandan map li an. Li gade m, epi avèk yon bèl souri li di m, Se mwen wi ki te konn fè w li lè w te piti. M reponn, Ebyen manman, lè a rive pou m remèt ou sa w te konn fè pou mwen. Pa enkyete w manman. Mwen a manman m nou tèlman pale nan restoran sa a, bèl istwa lontan, nou pa rann kont si minui pran nou nan pale. Pandan mwen depoze l devan lakay li, li di m, A, pitit mwen, mwen dakò pou nou fè yon lòt bèl ti sòti konsa ankò, men pwochèn fwa a, se mwen k ap peye tande. Mwen bo men li epi mwen retounen lakay. Apre kèk jou, manman m mouri ak yon kriz kadyak. Sa te tèlman rive vit, m pa t menm gentan ka fè anyen pou manman m. Kèk jou apre lanmò a, mwen resevwa yon lèt de restoran ke mwen avè l nou t al manje a. Depi lè m louvri lèt la, m gentan wè se ekriti manman m ki nan fèy la, Pitit mwen. Mwen gentan peye restoran an davans paske m konnen m pa t ap la. Sa ki esansyèl, se ke mwen peye yon repa pou de moun, ou menm ak madanm ou. Ou pa fouti imajine kijan ti moman avè w la te fè m byen. M renmen w, gason m. E se nan menm moman sa a mwen konprann tout bon sa mo renmen an vle di. Ekspresyon lanmou pou lòt la tèlman enpòtan, pa gen anyen ki plis enpòtan ke yon moso manman. Se yon dwa ke syèl la siyen dèyè l, e dwa ou genyen pou w ancheri manman w, ou pa ka ranvwaye l pou demen, sou kèlkeswa fòm nan. Ou menm ki genyen l k ap viv Se moman pa w la Rele l kounya pou w di l jan w renmen l.
Istwa sa nou sot gade la se yon istwa vrè, men pou konfidansyalite pèsonaj yo nou itilize lòt imaj.